Yes are you ready for us tanpri rele lòt moun yo sonje follow us suscrib subscribe nan chanèl nou yo epi pa bliye youtube nou ok lana on the law nap tann nou tout ok. Alright um so thank you so much um and right now we gonna be switching in creole for our English speakers Alo bonjou bonswa tout zanmi mwen yo se avoka pèp la mwen la apremidi an la ansanm avèk madam. Emmanuela Jackson, Mwen konnen anpil nan nou rekonèt mwen, anpil nan nou ap mande pou mwen, mwen la e mwen kontan pou m reprezante nou tou. Yes. E se jodi an nou gen bon enfòmasyon ke nou ta renmen pataje ansanm avèk pèp la. Nou gen anpil nan zanmi nou yo ki toujou ap mande avoka pèp la, ki pwosè lè nou rantre isi, nou gen anpil zanmi ki an Ayiti, ki Brezil, Chili, tout kote, E yo vle fè plan pou yo kapab rantre Ozetazini, paske gen anpil nan yo menm ki menase, ki pèsekite nan peyi kote ke yo a, e yo bezwen chache pou azil. Se sa. So yo bezwen konnen kòman pwosè a ye. Pwosesis la fèt. Mh.
E nou gen moun tou ki kanpe, ou te di se Chili, Brezil, nou gen moun ki Meksik, e nan menm lòt peyi tankou menm Lafrans. ki ap mande kesyon sa. Donk nou pral fon ti brase lide e nou pral pataje avèk nou tout sa nou genyen nou aprann de eksperyans nou nan imigrasyon. Donk ou vle m poze w kesyon Lana? Non, e ositou avan nou antre nan kesyon yo, nou bezwen fè tout zanmi nou yo konnen enfòmasyon sa nou pral pataje apremidi an la ansanm avèk nou, li pa sèlman yon enfòmasyon pou moun ki deyò peyi an ki vle rantre Ozetazini, Men ou menm ki yon fanmi, ki yon zanmi, ki ta renmen ede, enfòmasyon sa se pou ou. Paske anpil fwa, lè moun yo rantre isi, yo nan pwoblèm, ebyen li bay traka, li bay tèt chaje a tout kominote a. Anpil nan fanmi yo, yo pa ka dòmi, yo strese, yo pa konn sa k pral pase, èske moun nan pral depòte, èske y ap kenbe moun nan, èske y ap lage moun nan. Ebyen edisyon sa se pou ou se pou nou tout li ye yes. Epi konesans toujou bon si w konnen lè sa lap ede w konprann kisa kap pase mye. Yes. Ok so premye kesyon m gen pou ou lè ann di konsa ke yon moun ki santi ke li resevwa menas oubyen ke li santi ke li sitiyasyon sa lap sibi nan peyi kote l soti ann pran ayiti pa egzanp twòp pou li kijan lalwa ameriken konprann e aksepte yon moun ka mande azil? Ok, so se yon trè bèl kesyon sa, sè ke avèk tout moun yo ki gen anpil menas e atak, so ou gen dwa vle mande pou azil, but definitivman ou pa kapab mande pou yon stati refije pandanm ou Ayiti, pandanm ou Meksik oubyen anyen. Ou oblije Pote tèt ou vini Ozetazini, e se lè ke ou isi an ke ou kapab mande pou azil lan. Gen de moun ki rantre avèk petèt on viza, ki rantre legalman, epi ki pote tèt yo pou ranpli pou azil. Sa se yon fason ke ou kapab mande demann azil lan. Men gen de moun tou ki pa genyen benefis on viza pou yo rantre, ebyen yo pote tèt yo jan yo ye a, yo rantre sou border an, Gen nan yo ki pran bato, ki riske lavi yo pou yo kapab rantre, pou yo vin chache yon kote pou sove lavi yo. Waww sa difisil anpil paske mwen tande anpil istwa moun ki mache dè mwa oubyen moun ki riske lavi yo sou bato tou ki gen ladan yo ki peri. Ou konn sa? Anpil, anpil, gen nan yo k peri. Yes, sa tris. E, e anpil fwa tou, nou genyen, gen nan kliyan nou yo, lè y ap rakonte nou istwa, gen nan yo ke bato a ap koule, yo se, se kòman naje ke yo naje pou yo soti. So, li vini avèk anpil doulè, li vini avèk anpil tristès. E, so, si ou menm ou fè wout lan, ou riske lavi ou konsa, nou ta renmen ke ou. Ou konprann egzakteman sa sa ye, ou konpwann sa lalwa pral mande de ou menm, ou konpwann sa ke ou bezwen fè, so dekwa pou kapab jwenn yon pli bon jan pou jwenn benefis ki petèt kapab a ou menm. Ok, so lè moun sa, ann di moun sa, li vini, li di, ok mwen reziye m. Paske se mo sa nou pral, m pa renmen l non, but ann di moun nan di li reziye l, li pran tout risk sa yo, li pral vin mande azil Ozetazini. Ok, ann pran yon lòt egzanp, moun nan rive anba pon an, kisa moun sa sipoze atann? Paske mwen tande gen anpil òganizasyon ki sou fwontyè la ki ap ede. Donk nan, ann di nan yon sans moun nan pran èd òganizasyon oubyen l pa pran, ki sa k ka rive? Ok, se trè byen sa. Paske mwen konnen gen kliyan ki Meksik, ki lòt kote, ki di, Avoka Pèp la, èske ou pa ka ede nou pou rantre isi Ozetazini? Kòm ou di, genyen òganizasyon ki plase la, ki ede avèk pwosesu pou rantre Ozetazini. Gen osi avoka tou ki travay avèk òganizasyon sa yo pou rantre ozetazini men pou mwen menm avoka pèp la nou paka fè tout ou konprann so nou pa travay avèk okenn òganizasyon ni nou paka ede w pou rantre isi men kon w mete pye w nan tè a then nou kapab ede w ansanm avèk pwosè a e so moun ki travay avèk òganizasyon yo nou konseye anpil zanmi nou yo pou yo eseye jwenn òganizasyon yo paske sa ki pozitif, sa ki bon avèk lè ou travay ak òganizasyon an, se ke òganizasyon an fè pwosè a, li fè demach lan pou moun nan, epi moun nan rete kote l ye a, an Meksik, epi lè ke yo prè pou li menm, yo fè moun sa rantre. Lè yo fè moun sa rantre, moun sa kapab genyen anpil chans ke li pa pwan prizon, Ke yo just fè li rantre. Sa se kesyon sa m ta pral poze. Lal jwenn fanmi ni. Eske a 100 pou 100 gen garanti ke moun sa pa pral nan prizon? Li pa 100 pou 100.
Ok. Men majorite de fwa, m kapab di petèt at least a 90 pou 100. Majorite de fwa ke lè w rantre avèk òganizasyon an, ou pa ale nan prizon. Men se menm jan tou, mwen still gen anpil kliyan lè yo rantre avèk òganizasyon an, yo mete yo nan prizon e se konsa yo vin kontakte nou pou nou kapab ede yo pou yo soti nan prizon. Ok so ann di ke nou rive nan kote moun nan rive nan prizon konnya kis demach ki pral genyen kisa moun nan pral gen poul fè pou yo lage li e ki enpak sa pral genyen nan fiti moun nan. Ok so nou bezwen tout zanmi nou yo konnen e konpwann e m panse moman sa li ekstrèmeman enpòtan Emmanuela sèke gen anpil zanmi nou yo M pa konnen kote yo jwenn enfòmasyon, men yo toujou panse ke yo kapab rantre nan border a, epi rantre ke yo rantre, yo al jwenn fanmi yo. Gen moun ki di konsa, m panse ke rive m rive, y ap mande m kote m pwale, nimewo telefòn, epi y ap mande, y ap rele fanmi mwen pou achte tikè pou mwen, pou m al jwenn yo. Ou kwè moun panse konsa toujou? Ala m pa konnen men mwen toujou mwen si l jwenn kèk kliyan ki panse konsa so wi te konn gen sa te konn gen kote ke lè moun nan rantre vrèman yo mete li deyò li al jwenn fanmi ni se vre men nan tan sa li ekstrèmeman difisil pou l konsa alò nou konnen gen de moun petèt ki vini avèk timoun gen fanm ki ansent oubyen sa yo lage yo yo menm yo gen plis chans ke yo kapab just lage yo men sa pa vle di ke paske w ansent lan, paske ou vin avè yon timoun, paske w vin ak mari ou byen madanm, sa pral garanti ke yo pa depòte w, sa pral garanti ke yo lage w. Wi se vre, li ba ou plis chans ke yo kapab lage w, pa fè twòp tan prizon, men toujou gen depòtasyon. So, nou bezwen zanmi nou yo konnen ke lè ke ou fè plan pou w rantre isi ilegal, mete nan tèt ou ke ou pwal pran prizon ok met fanm sou ou met gason sou ou jouke senti ou paske ou pwal pran prizon e mwen vle fè moun yo konnen sa paske sou deja mete li nan tèt ou den lè ou nan prizon an ou pa pwal strese so much se pa paske m panse prizon an bon men se sa ke yo fè ou asepte reyalite a paske gen pil jenn gason jenn fanm mantalman yo pèdi tèt yo lè yo wè ke yo arete yo lè yo nan prizon Alò, ann di sa, se Ayisyen nou ye. Nou pa renmen bagay prizon an paske nan peyi nou prizon se pou. Malfektè. Malfektè, pou kriminèl, pou sanzave. Men, se pa pou moun de byen. Se pa pou moun k ap chache lavi miyò. Se pa pou moun ki viktim de yon krim. So ki vle di ke Si w pa deja konnen ke ou ka pran prizon, ebyen ou ka panse ke se lakay fanmi ou pwale, ebyen li ka choke ou lè w rive ke yo mete minòt nan men ou, chèn nan senti ou, chèn nan pye ou, sa kapab ba ou anpil pwoblèm. E so sa fè nou bezwen zanmi nou yo konnen ke ou kapab pran prizon. E lè w pran prizon an, gen anpil moun ki petèt kapab pran prizon pou yon 2, 3 mwa, 2, 3 semèn, gen ka pran menm 5 a 6 mwa. Ya, mwen sonje sa. E gen nan yo ki pran plis. Mwen sonje sa. Nou gen kliyan ki pran plis. Yes! Gen nan yo ki pran plis. Mwen jwenn gen kèk kliyan, spesyalman lè kliyan an pa t deja gen avoka depi nan kòmansman. Ok. You know, li kapab make sure li rive nan yon pozisyon ke li pran anpil, li boule anpil, anpil prizon. Ok. So, ann pale de, ann fon ti rale tounen dèyè. So, lè moun nan rive, Mwen konnen ke yo pral poze w kestyon. Wi. Kijan moun nan ka prepare l mantalman pa rapò a kestyon yo pral poze l? Paske nou, nou asiste moun yo, nou prepare yo pou kestyon sa yo a. E mwen konnen enpòtans kestyon sa yo genyen an. So, ou vle nou fè yon ti pale? Wi.
Nou kapab fè sa. Sa ki vle di ke lè ou antre isi, Premyèman yon bagay se ke ou pral jwenn ofisye ki fè kontak avèk ou, ki pral petèt pran enfòmasyon ou, adrès kote ou ta prale a. So sa pa vle di ke paske yo pral pran adrès lan ke se lage yo pral lage ou. Li ka bon. Men, yo pral mande ou kèk kesyon. Eske ou pè pou retounen nan peyi ou? E lè y ap pale peyi an, y ap pale peyi natif natal ou, ok, kote ou fèt lan. So, ou gen dwa te viv Brezil, Chili, yon lòt kote deja, men yo bezwen konnen èske ou gen yon enkyetid pou retounen bak an Ayiti. E so, si ke ou di moun yo ou pa gen okenn enkyetid, ou pa gen okenn pè pou ou tounen bak an Ayiti, sa w panse y ap fè? Y ap voye w tounen. Y ap voye w tounen an Ayiti. Bon, e lè moun nan pale de, paske mwen rankontre plizyè ka ke moun nan di konsa ke m tèlman kite peyi m lontan, Se nan nouvel mwen tande peyi a pa bon. Enben se sa, so si se sa, then ou pa gen yon enkyetid pou tounen an Ayiti, then yo gen tout dwa pou yo kapab voye w tounen an Ayiti. Pou nou menm ki ap swiv, e m ta renmen ke nou pataje live sa a avèk zanmi nou yo ak fanmi nou yo, e nou sou YouTube, mwen vle pou nou mete li nan WhatsApp pou nou voye bay tout zanmi, tout fanmi nou genyen nan tout lòt peyi yo, paske si yo konnen kòman bagay la ye, Lè yo rantre, gen nan yo k pap vini, e gen nan yo, lè yo vini, y ap byen prepare. Wi, yo pap repete koze ensekirite ke toutan y ap repete yo a, pa vre? Wi, I mean, paske si ou pè pou retounen nan peyi ou, then lalwa mande ke lè ke w di ofisye an ke ou pa ka tounen nan peyi ou Ayiti, then lalwa mande ke pou w fè yon chita pale pou yo wè Èske enkyetid sa a se yon bagay ke lalwa isi kapab pwoteje, lalwa azil kapab pwoteje? E so si yo twouve sa, then yo kapab ede ou. Non, men ki sa lalwa isi pwoteje? So, ki vle di ke lè ke ou di ke ou pa ka tounen an Ayiti, Pou ki rezon ou pa ka tounen an Ayiti? Se pa tout rezon ki kreye egal ego. Gen de rezon ki fè w pa ka tounen an Ayiti, yo ka di wi m ka konprann sa men malerezman n ap voye w tounen an Ayiti. So pa egzanp, yon moun ki vini isi, lalwa pa mande okenn pou l ba w pwoteksyon paske gen ensekirite an Ayiti. E si gon moun ki dèyè manje w? Paske genyen lougawou an Ayiti, moun k ap fè vodou pou ou menm, Ou byen gen. Yo vòlè tè ou. Yo vòlè tè ou. Gen batay antre fanmi. Fanmi. Ki pa vle wè youn avè lòt. Vwazen pa vle wè ou.
Vwazen pa vle wè ou. Genyen lalwa pa pwoteje ou paske gen vòlè, vòlè vin kase kay ou, kase magazen ou. Li pa osi pwoteje ou akoz ke menm bandi nan lari an pran peyi an pou yo menm. An, so ki vle di ke gen anpil bagay. Li pa li pa pwoteje ou paske pa genyen pe pa genyen travay pa gen travay nan peyi a ou mal manje oubyen ou mal manje oubyen ou pa ka al lekòl timoun ou pa ka al lekòl ou pa kapab fè anyen tout tip de bagay sa yo yo pa bon se vre yo pa bon men lalwa azil isi pa kapab ba ou pwoteksyon so ki vle di ke Depi kounye a la ou bezwen mete nan mind ou, ki rezon ki fè mwen pè pou m tounen an Ayiti? Si se youn nan rezon sa yo ke ou pè pou tounen an Ayiti, monchè pa pwoche tèt ou. Pa pran wout la. Paske si se sa ou pral di blan an lè w vini isi, blan ap voye w tounen back an Ayiti. Non, non, an n di l yon lòt jan, blan ap ri w.
Yeah, yo pral di konsa, OMG, enben ok, pa gen pwoblèm, gon avyon k pral tounen an Ayiti nan semèn sa la, n ap peye tikè a pou w ale. Premye vòl. Yeah, sa ki vle di ke li enpòtan. Alò, se pa paske m pa konnen sa afekte nou menm antanke Ayisyen. So, ou konn jwenn anpil fwa ke tout sa yo nou di an li pase moun tou. Men sa yo pa ka sèl rezon santral ki fè ke ou riske vi ou pou vini isi. Paske men sa lalwa mande. Pou kapab genyen, pou yo kapab ba ou pwoteksyon. Genyen 4 kritè, mwen kwè nou pale de sa anpil, e mwen vle re, redi yo ankò, pou nou kapab konprann nou. Paske. Fò ti tan mwen la, nou wè m ta pri talè a, kounye a m serye. Sa vle di fò n tande. Prete atansyon a sa avoka pral di a. Tout jwèt se jwèt, konnya la nou pa nan jwèt ankò. Kòkòt janm pa ladan.
Nou pa nan jwèt ankò. Tande sa avoka a pral di a silvouplè. Yeah, so nou menm si nou bon etidyan, m panse se lè sa nou bezwen pran plim avè papye, avè kaye nan men nou, kòmanse ekri pran nòt sa yo. Zanmi m, m ap di nou, si nou pran nòt sa yo, si nou konpwann sa yo, ebyen nou kapab pi byen prepare. Ou pa konn al nan batay san fizi. Ok ou paka al nan batay san ke ou pa prepare ebyen ou deja pèdi so lè w rantre isi ou vin mande pou azil se yon batay ke li ye paske se pa yon bagay ki pral bay ki di oh ou paka tounen an ayiti ebyen men li menm non yo santi yo mal pou ou wi so ki vle di ke ou vle pou kapab konnen so la lwa gen 4 bagay ke si yo pase ou menm ke yo kapab ba ou pwoteksyon premye bagay ke yo bezwen montre se ke lè w te an ayiti Ou bezwen esplike yo lè w te an Ayiti èske ou te soufri menas oubyen atak. Menas oubyen atak. Oubyen move tretman. Wi. So, anpil fwa moun yo konn ap mande kisa sa ye. M konnen ke ou di l. Anpil.
Ou di l ansanm avè moun yo. Ok, ann pran egzanp de menas. Si yon moun rete li di w konsa ke, well monchè m pa vle wè w. Sa pa sifi. Men si moun nan pwomèt ou, wè sa wap fè la map touye w. Ok, m pwomèt ou si w pa fè tèl bagay oubyen si w fè tèl bagay map touye w, sa son vrè menas, son menas de mò, son menas ki seryez, wi sa son menas ke w ka pran an konsiderasyon. Nou konprann? Wi, e yo sitou anpil fwa nou itilize anpil pwovèb, like moun nan gen dwa di w konsa, map fè dlo kò w, benyen kò w, you know, so ki vle di ke Fanmi ou pap menm jwenn anyen pou ou ankò pou yo fè avè w. Se kòmsi gen anpil jan ke nou kapab jwenn menas lan. Menas lan gen dwa ke se moun nan voye yon tèks mesaj pou ou, moun nan voye yon lèt, moun nan di yon moun sa ki vin di w sa, moun nan gen dwa ap rele w nan apèl enkoni, moun nan gen dwa fizikman vini li wonfle w anba baton, moun nan gen dwa jwenn Li wonfle yon lòt moun ki ap travay lakay ou, ki ap pase devan lakay ou, yon fanmi w, yon zanmi w, Pou l voye yon mesaj ba ou, pou di ke men sa m pwomèt ou, si ou fè oubyen si ou pa fè sa m mande ou fè a. Egzakteman. Sa ki vle di ke mwen kwè ke nou konprann trè byen ke nou bezwen premyèman menas oubyen atak lè ke nou te an Ayiti. Dezyèm bagay la ke nou bezwen se pou ki rezon yo menase w, yo atake w. M panse ke an jeneral nan tan ke n ap viv an Ayiti an, anpil moun menase e atake. Se klè. E Gen de lè menas ou atak lan gendwa pa fizik li gendwa mantal ok so li gendwa se yon bagay mantal
fizyolojik yes sikolojikman sikolojikman li gendwa se yon bagay konsa so ki vle di ke nou ka etabli yonn nan yo. E anpil fwa sa yo pase anpil, sitou avèk tout la sent jounen moun ap tire san ba kabann pou ap plane, you know, so nou kapab wè sa kapab pli fasil. Men se pou ki rezon an? Ki rezon an ke yo fè sa? So, e rezon an, yon bagay ke moun yo bezwen konnen, se ke yon moun gen dwa menase w atake w pou plizyè rezon.
So, lalwa pa gen pwoblèm avè menas pou plizyè rezon. Men nou bezwen at least yonn, yonn nan rezon sa yo. Ok? Ou pa ka jis di konsa ke yo atake m, yo menase m, m pa konn poukisa. Oh! Sa, sa p ap pase.
Nou tande sa anpil anpil. Bon, si ke yo menase w, yo atake w paske w pa konn pou ki rezon, pa pran wout lan. Bon, m bezwen eseye.
Pa pran wout lan!
Si ou pa konnen pou ki rezon kòman lalwa pral fè pwoteje ou. Si ou bezwen yo pwoteje ou, ou bezwen konnen pou ki rezon. E anpil fwa lè nap pale de rezon an, se ke yo menm yo pral mande ou, ki rezon ke ou menm ou kwè, ki rezon ke ou menm ou panse ke yo atake ou. Ok? Alò, ou pa nan tèt moun nan. Anpil fwa kliyan m yo repete sa, m pa nan tèt moun nan. Kòman m fè konnen? Hum! Egare, se pa sa. Ou konnen, w ap chèche yon rezon. Pou ki rezon ou menm ou panse ke yo atake ou, ke yo menase ou? Alò, ou pral gade nan sitiyasyon pa ou pou wè ki sa k pase. Men pou ki rezon lalwa pwoteje. Senk rezon sa yo sèlman. Si yo menase w oubyen yo atake w, Akoz de rezon politik, akoz de. Ras ou, nasyonalite ou, koulè po ou. Relijyon, oubyen paske ou fè pati de yon gwoup sosyal. Senk rezon sa yo, ras, nasyonalite, relijyon, politik, gwoup sosyal. Senk sa yo. Si rezon an pa tonbe nan youn. Nan youn ladan yo. Ou chire, ou pa ladan l. E si l tonbe nan m pa konnen an, ou pa menm bezwen di. Ou pa ladan l.
Alò, èske ou kapab genyen nan tout, nan 5 sa yo mwen di w lan, èske ou kapab genyen 2 ou 3? Wi, li pa yon pwoblèm, men nou bezwen at least yonn. Ban mwen fè yon ti esplike an detay sa sa yo vle di, paske gen anpil fwa gen moun ki gen yo, l pa konnen. Ras avèk nasyonalite, Se bon bagay vrèman ke ki atake pou Ayiti. Alò nap pale de Ayiti, men nou konnen gen anpil lòt moun ki soti nan lòt peyi, so li gen dwa mache pou yo menm. Si ke ras avèk nasyonalite, petèt yon moun ki te gen yon rezidans Brezil, Meksik, si yo atake w akoz ke nwa ou ayisyen, then sa fè ras ak nasyonalite. Men si se pou Ayiti, li gen dwa pa, li pa sa. Yo pa tako paske w Ayisyen an Ayiti. Paske nou tout se Ayisyen.
Yes.
Men, gwoup sosyal la, gen anpil moun ki panse, oh m te fè pati de yon gwoup, m te kreye yon gwoup. Si se sa monchè, nou tout ap bon. Paske si se pou gwoup, Ayisyen ka kreye gwoup. Men se pa sa. La lwa trè espesifik nan sa ke li defini kòm yon gwoup. Pa egzanp, pou Ayiti, gwoup sosyal ke yo konsidere, sè ke petèt si moun nan te yon masisi, madivinès, ok, si ke moun nan se yon moun ki konn petèt ou soufri anpil vyolans domestik, ki vle di ou te avèk yon nèg ou avèk yon fi, menm si ou pa t maye avè moun nan, si petèt ou te ap viv nan kay moun nan, moun nan konn ap fè ou abi li konn ap bat ou sa kapab fè pati de sa tou oubyen si w on timoun paran w konn ap abize ou sa yo kapab fè pati de sa alò nou konnen nan lòt peyi si ke yo fòse w pou marye avan lè you know so gen anpil lòt ti bagay ki kapab rantre ladan men an jeneral se sa ki fè pati gwoup sosyal lan e anpil fwa tou nou gen dwa etabli family relasyon men li trè espesifik so ki vle di ke Toutan ke ou kapab nan yon bagay ki pli spesifik, then li kapab rann li pli fasil. So nou deja pale de gwoup sosyal la. Then la kounye a la n ap rantre sou zafè relijyon. De relijyon. Di moun yo de relijyon an pou mwen silvouplè. Gen moun ki pale yo di w konsa ke, well e si m te vodouyizan èske m ka itilize l? Sa w di de sa? Of course ou ka itilize. Yeah, se yon relijyon ki rekonèt an Ayiti. So ki vle di ke si yon moun atake ou paske ou te vodouyizan, yo fè w pa kapab praktise sa w ta sipoze praktise an, den lalwa ka pwoteje ou. Se anpil fwa tou, ou gen anpil moun, ou pa t bezwen yon pastè, ou pa t bezwen yon prèt. Yeah, ou te gen dwa yon senpl manb, and then yo fè w ke ou pa kapab praktise sa. relijyon e se konsa tou ou gen dwa gen wè ke maybe paran ou te gen dwa yon on manbo but ou still ou still ap sibi konsekans bagay sa pa egzanp tou right si moun nan on manbo kounye a la ou menm ki pitit li li di se pou se pou fè badjikan epi kounye a la ou di non monchè mwen se mwen konvèti kounye a la dèske ou konvèti li di ou konsa ke m ap pèsekite w aah so ki vle di ke sa kapab yon jan so gen anpil diferan jan ke nou kapab fè koneksyon ansanm avèk relijyon an. Li pa osi ke yon bagay lan, men lè nou pale ansanm avèk kliyan, nou kapab wè kisa kliyan di ki ka fè koneksyon an, ki kapab montre ke avèk relijyon an. Next bagay ke nou bezwen an, se politik la. Politik lan plen. Oh, nou chaje.
Ayiti nou genyen. Ya. Nou genyen, nou gen plizyè ladan yo. So, se jis konnen kisa ou pral di, kiyès ladan ou vle itilize, Nan, ki, alò kiyès ladan yo ki, ki pase yo? Ki nou ka itilize. Yes, exactement.
Paske, you know, menm lè ke nou ap pale de sa, nou vle w konpwann, men lalwa a mande ke ou pa kapab ba l yon manti, yon bagay ke ou fòje. So mwen trè klè ansanm avèk sa. Oh, avan m bliye, pa sèlman bagay ki manti. Ki pase vre. Pase ke gen moun ki kon gen de lè map fè azil avè yo, map prepare azil avè yo, epi ki banm yon seri denfòmasyon, fò tèt mwen byen dwat pou m di ok, eske se mwen menm oubyen sa m tande a ki pa gen sans. Pase gen de, gen de moun yo antre nan yon seri de pati politik ou di moun sa, menm si l te, si l pat mouri, li pa tap janm fè pati de pati politik la. So, sa vle di ke fò nou rete nan juste de, milieu des choses, nou konprann? Pou nou konnen ki kote n prale ak ki kote n paka rantre ladan. Wi, so, Lè w pale de pati politik, ou pa t bezwen dirèkteman te nan politik, ou pa t bezwen yon manm de yon pati politik, ou pa t bezwen yon moun ki te ap fè kanpay pou eleksyon. Men, si ke ou menm, yo peze ou fè w pa kapab bay opinyon politik ou, anpil fwa nou konnen an Ayiti, anpil jenn gason, jenn fanm, anpil fwa m konn wè ke lè m t ap grandi, mesye yo toujou chita sou yon pewon, Epi kounya la, ya, yo sou baz la. Genlè y ap pale mal gouvènman wi. Egzakteman, yo sou baz la, y ap pale mal gouvèneman an, and then kounya pandan y ap pale mal gouvèneman an, gen yon moun nan gouvènman an ki tande sa, k al rapòte yo, oubyen moun nan tou fè yon menas lan. So sa kapab fè pati de politik lan. So politik lan yon ti jan pli gran, paske li ba ou plis aksè. E anpil fwa tou avèk politik lan, Moun nan Trèy Nwa a di w li menase w paske li panse ke you know ou ann di li te vle w sipòte yon kandida ou pa sipòte l oubyen ou te gen dwa genyen yon gran lakou li bezwen itilize li pou l fè reyinyon pou yon kandida ou di monchè m pa ladan l epi li menase w pou sa sa fè pati de politik lan so pou politik lan se ke eske you know moun nan fè ni akoz ke li te vle w fon bagay ki gen yon relasyon avèk politik e anpil fwa politik lan gen nwa tou se pa ou menm ki te ladan l petèt manman w ak papa w te gen nwa nan politik ou menm ou soufri akoz de sa ou jwenn menas akoz de paran ou oubyen yon fanmi ki pwòch ou yes yon moun ki rete lakay ou tou wi egzakteman egzakteman so se sa ke nou bezwen balanse so li trèzenpòtan nou di ou bezwen kat bagay premye bagay lan se Menas oubyen atak. Dezyèm bagay lan se pouki rezon an. Rezon an sipoze trè espesifik nan yonn nan senk bagay sa yo, politik, politik, relijyon, ras, nasyonalite, oubyen ou fè pati de yon gwoup sosyal. Se senk rezon sa yo ke ou kapab bay. Epi twazyèm nan kounye a? So, twazyèm bagay ke ou bezwen montre, twazyèm kritè an, se ke moun nan ki fè w sa a, Ki jan de moun ke li ye? Eske se moun ki travay avèk gouvèneman? Eske se gouvèneman? Eske. Oubyen yo apiye pa gouvèneman? Egzakteman.
So ki vle di ke ou pa ka di, wi tout sa yo fè mwen se yon zanmi m. Yon zanmi ou? Enben, ou pa ladan l. Li oblije, paske lalwa mande ki relasyon ki genyen avèk gouvèneman an. Ki fè ke ou pa t ka jwenn pwoteksyon ke ou te bezwen. Ya. Ki fè ke tout sa yo ki te rive ou la. Donk fò w ka reponn kesyon sa a. Egzakteman. Oubyen plizoumwen.
So se sa lalwa bezwen fè. Ki relasyon ki gen avèk moun sa avèk gouvèneman? Men li, trè klè. Ki relasyon ki gen avèk moun sa avèk gouvèneman? E anpil fwa tou, li gen dwa se pa yon majistra, se pa, se pa yon moun ki travay nan, nan kabinè youn nan moun sa yo, nou ka konprann sa. Men gen de lè se, se, se zanmi yo, zanmitay yo, asosye yo, sipòtè yo. Yon chofè. chofè yo ok e gen dwa son moun sa yo ki fè sa so nou toujou ap chache ki relasyon ki genyen ansanm avèk yo pou kapab montre ke se sa paske gen anpil fwa tou li gen dwa yo pa gen anyen okenn koneksyon avèk gouvèneman men si pa egzanp ou ou on moun fè w on bagay ou al pote plent lapolis pou pou moun sa and then lè w rive ou polis lan di w konsa men monchè w ap betize you know moun nan di w konsa se pa pou entèl ou vin pote plent monchè te soti w la avan m blayi w Ou konprann? So kounye a la, sa deja montre w ke petèt polis lan, li nan koneksyon, Gen lyen avèk moun nan avèk moun sa, so ki vle di ke yo pa ka pwoteje ou. E se sa fè ke nan tout entèvyou sa yo, yo pral toujou mande w, Èske ou t al pote plent lapolis? Toujou.
Toujou. Èske ou t al pote plent lapolis? Paske sa yo bezwen etabli, se ke, èske gouvèneman konnen, èske gouvèneman asosye avèk li, èske gouvèneman fè pa. Èske l te pwoteje w? Ou konprann? Donk, tanpri, pran nòt, epi share videyo a. Pale avèk li, avèk moun ki vle vini, sa ki panse vini, sa ki deja la, pataje l tout kote, ke se sou YouTube, ke se sou WhatsApp, paske yo enpòtan. Ou vle pale de katriyèm nan? Katriyèm bagay lan, sè ke sa ou bezwen konnen, èske ou toujou gon rezon pou toujou pè pou tounen an Ayiti? Wi yo te menase w, wi se te pou tèl rezon, wi rezon sa se gouvèneman kap fè ni men eske gouvèneman an toujou sou pouvwa eske yo toujou ap chache ou ki rezon ke moun sa genyen poul kapab toujou vle atake ou e yon jan ke ou pwal montre sa yo toujou ap mande ou eske ou pa ta va al yon lòt kote ou konnen anpil fwa moun nan gen dwa di wi sa pase pòtoprens Yo ka mande w, ou pat, ou pat ka al Pòdepè? Ou pat ka al Okay? Ou pat ka al Pòmago? Moun Pòmago se bon moun. Moun Pòmago, sa k fè l di sa? Ou konprann? So ki vle di ke yo ap toujou mande w. Èske w pat al tal kote?
Èske w, egzakteman.
E se sa fè ke yo bezwen konnen, you know, Eske gouvènman an ka toujou pwoteje w? Eske lavi w vrèman toujou an danje? So, yon bagay ke ou pral bezwen panse, sitou pou zanmi nou yo ki ale nan lòt peyi yo deja, si sa gen yon bon tan, yo pral di, bon, ou gen yon 5 an, ou gen 7 an depi ou kite Ayiti. Di m pou ki rezon kounye a la, ke moun an Ayiti toujou bezwen fè w fè w mal. Gen dwa gen rezon, e anpil fwa gen anpil rezon. Bon, e si yo toujou ap mande pou moun nan? Exactement. So, gen anpil, anpil rezon. So, nou bezwen ba nou sa yo, sa se kritè yo. But, menm lè ke nou bay kritè a, nou ta renmen ke ou pale ansanm avèk yon avoka pou detaye paske se sa fè m renmen you know the law bikòz li pa yon bagay. Non epi istwa la pa li pa menm istwa la pou chak moun. Non! Li endividyèl.
So chak moun vini avèk lo pa yo e nen nou pran tan nou menm nan kabinè avoka Lana Joseph, avoka pèp la pou nou fè koneksyon pou nou pou nou fè l endividyèl pou nou Pran chak moun jan yo vini an. Yeah, because imajine, jij lan oubyen ofisye k ap tande ka pa w la, se premye fwa l ap tande ou menm. So ki vle di ke li oblije trè spesifik an se sans. E se sa fè ke li enpòtan ou menm ke ou bezwen konnen egzakteman pou ki rezon ke ou pè pou retounen an Ayiti e ou bezwen konprann 4 bagay sa yo, paske gen anpil fwa mezanmi lèm jwenn avèk moun yo, yo te deja fin pale deja, yo di mezanmi m te konnen wi m te gen tèl bagay ki te rivem, m te gen tèl bagay ki te rivem epi m pa di sa, paske men bagay la Emmanuella, lè w rantre isi ou nan prizon, lè ke yo pral fè entèvyou sa avèw, Ou pa konnen. Ou pa konnen.
Yo pa ba ou yon, yo pa ba ou yon on katab pou, pou w chita, pou w panse. Yo pa mande w kesyon yo pou w reflechi non monchè. Gen de lè w nan fon somèy yo leve w granm maten. Wi, m tande sa anpil. Tou cho, tou bouke.
Epi se lè sa ke yo ap vin mande w kesyon. E anpil fwa, Entèvyou yo pran anpil tan. I mean, Madan Emmanuella, ou fè, ou fè anpil entèvyou sa yo. Wi, mwen konn fè de twa, kat èd tan ap, ap nan entèvyou kote ke y ap repoze w menm kesyon over and over jiskaske ou rive nan yon pwen, si w pa konn sa w ap di, si w pa konn kote, ou pa t prepare mantalman pou w konn sa w pral di, w ap krake, w ap di sa pou w pa t di. Egzakteman. Paske yo mande w yon kesyon, epi plita, 30 minutes later, yo mande w yon lòt kesyon ki rantre nan menm detay sa. Si w pa sou men w, ou pral reponn diferan. Ou konprann mwen? Se sa fè li enpòtan, li enpòtan lè ke ou, m te kapab di depi yon moun ap eseye rantre isi ilegal, chache yon, chache nimewo avoka, mete nan pòch ou. Alò ki avoka ou pral chache? An, ou pral chache avoka ki pa menm konn anyen nan imigrasyon? Enben ou egare, ou sòt. Non monchè, ou pral rele avoka pèp la. Se avoka pèp la menm, Ou pwal make sure ke ou gen nimewo l. Enfak mwen gen kèk bon ti kliyan mwen yo fè kè m kontan. Yo di avoka pèp la depi Ayiti map swiv ou. Mwen yo di konsa mwen deja mwen deja aprann nimewo telefòn nan nan tèt mwen. So depi m rantre epi sa ki bèl avèk yo a rantre yo rantre. Yo di konsa m gen avoka deja yo poko menm pale avè m non. Mwen gen avoka a deja avoka m rele Lala Joseph avoka pèp la men nimewo an. E se konsa gen anpil nan ofisye yo vrèman yo rele ofis nou Oh ou gen tel kliyan ke you know ki vle pou ou kapab fè yon entèvyou you know so li enpòtan ke nou menm lè nou jwenn kliyan yo nou prepare ou nou mande ou tout kesyon moun yo pral mande ou an ok se sa ke nou fè. E li enpòtan tanpri pa bay manti sitou lè nap prepare ou pa ban nou manti non. Oh oh Si w bezwen nou ede w kòman w ka fè ban nou manti E se sa fè ke lè ke map pale avèk kliyan yo nou gon jan nou nou mande depi se kesyon nou fouye tout zo ki nan kalalou monchè yo yo yo rann tout ban nou ha ha ha E mwen toujou di kliyan m pa bezwen konnen sa l te ya lage l nan kòsaj mwen di m sa l ye epi mwen menm map wè kòman m kapab ba l on on esplikasyon map wè kòman m kapab fè koneksyon paske se travay mwen sa. Ok lala so si pa egzanp ou sot mansyone yon bagay enpòtan gen de lè yo vin leve moun yo granm maten san ke moun yo pa prepare so ki dwa moun sa genyen si yo vin rele l konsa. Ok so si ke yo rele w ou te kouche ou fenk leve ou pat janm konnen w te gen entèvyou an Definitivman ou gen yon avoka, ou vle mande pou yo kapab genyen avoka ou prezan nan telefòn nan. E gen anpil fwa tou, gen anpil nan ofisye sa yo se yon pati bann kòken ke yo ye. So, lè ke, menm lè ou genyen avoka ou, avoka a voye dokimantasyon ki di ke yo ap reprezante ou, daprè ou menm, ou panse yo pral di ou konsa, oh ok wi, avo. Non! Yo di m pa wè anyen, m pa wè dokiman avoka. Manti! Pa fè tèt ou cho. di men non avoka mwen men telefòn li rele li e menm si yo ta rele avoka ou yo pa jwenn li paske Emmanuella sè ke lè yap fè entèvyou sa yo yo si tèlman vle fè rasis vle fè vle fè malfezan a pèp lan sè ke yo pa di avoka lè yap fè entèvyou sa yo. Souvan nou resevwa dè kout fil yo di hey men kliyan ap mande pou ou nou pral fè entèvyou avèl kounya Imajine w, m pa yon avoka anyennafè, s on bon avoka w ye, w ap goumen, w ap goumen nan tribinal maten, midi e swa. An ou panse m rete pandan tout jounen an m chita m pa gen anyen m ap fè se zong m ap, non monchè, m ap travay. Sò ki vle di ke lè yo fè l konsa se yon jan ke pou yo pa ba ou aksè a avoka w. E yo konnen ke moun ki pa gen aksè a avoka, Yo gen plis chans pou yo denye yo benefis. Se kach. Moun ki gen aksè a avoka gen plis chans pou yo mete yo deyò, gen plis chans pou yo ba yo azil. Se kle. So ki vle di ke si yo rele avoka ou, avoka ou pa prezan, yo pa jwenn avoka, ou gen dwa pou di re, ban mwen yon lòt jou pou avoka mwen ka prezan. Se dwa pa ou. Espesifikman si ou pa prepare. E fò m di nou tou, Ou bezwen di sa, li enpòtan pou di sa, menm si ke yo di w konsa ke si w pa fè l jodi an, se dènye jou, se pa vre. Oh yo konn di yo yap depòte yo tou wi. Uh-huh, yo konn di sa. Si w pa fè l jodi an, nap fè w siyen yon papye Oui, pou nou voye w ale. se pa vre, se, se dwa pa ou. Depi w di konsa, alò w pa ka di paske m pa prepare, mwen pap fè, non. Ou sipoze di mwen gen yon avoka, men non avoka, men telefòn avoka. Ok, so banm di w li, non avoka ou se Lana Joseph. Ekri sa, LANA joseph. Lana Joseph, Avoka Pèp la. Epi nimewo telefòn nan se 770. 302 14 85. 770 302 14 85.
So ki vle di ke ou bezwen kontakte ofis nou, fè nou konnen ke ou ta renmen pou nou sou dosye a pou ou menm, epi n ap fè demach yo. Kounye a la, lè ke ou genyen avoka a, E yo deja konnen m deja, m panse anpil ofisè azil yo, yo konnen, depi yo tande non an, Yo ap tout rekonèt ou wi. yo konnen non mwen, you know, se sitis chen an raje pèp la mwen ye, so lè ke nou jwenn avèk yo, e depi mwen gen pou m al nan tribinal mwen, yo pa t di mwen an avans, n ap fè ke yo Yo yo ban nou on lòt dat. Menm si yo bat kò yo jan yo konnen monchè, yap banm pale ak manadjè an jou sa, paske fò yo reschedule li, se se dwa pa ou. Alò yo ka reschedule li yon fwa pou ou. So ki vle di ke menm jou an ou kapab mande pou yo fè yon reschedule pou ou. E lè sa sa ba ou tan pou gentan pale avèk avoka ou pou fè avoka ou konnen men ki lè yo ba ou lòt dat lan. So konya la pou kapab byen prepare pou w kapab ale devan ofisè a. Yon bagay ki enpòtan ki fè ke ou bezwen gen yon avoka. Di moun yo sa paske ou tande sa, ou viv li anpil. Ki youn nan, I mean, gen anpil rezon pou gen yon avoka prezan nan entèvyou sa a. Men pou ki rezon youn nan lòt rezon yo? Gen de lè gen anpil enjistis ki fèt. Pa egzanp, gen de lè moun nan bay yon repons e ofisè a konn chwazi pa tande repons la. Sa se yonn. Lè sa a avoka ka di, Eskize m wi, kliyan m nan se pa sa l te di oubyen m ap mansyone sa l te di a. Dezyèmman, entèpretasyon. Mezanmi, tanpri, nou pa, anglè pa lang manman nou, lang papa nou. Si nou wè yo vle pran nou pou nou fè yon entèvyou san entèprèt, di nou vle yon entèprèt. Dezyèmman, lè, toujou konnen ke depi gen yon moun nan mitan sa w pral di a, ki pral repete sa w pral di a nan yon lòt lang, genyen 50 pousan chans pou sa w pral di a, mwatye ladan l pèdi. Gon bagay, ou, ou, ou, ki bagay ki pèdi nan tradiksyon. Ou konprann?
Donk, Souvan, lè ke entèprèt la mal di yon pawòl ke kliyan nou di, nou menm nou mande entèprèt la silvouplè reprann pou nou, oubyen nou mande kliyan, nou mande ofisè a pou fè kliyan reprann pou nou. Yeah. Donk se travay nou sa. E den nou rezime, sa se dènye travay nou fè, nou rezime sa kliyan an di pou nou, anfen nan entèvyou a, pou nou asire nou ke Tout sa l di yo kle yo. Sa l di kle yo parèt byen devan ofisye a. Yeah, exactement, paske you know, nou menm travay nou pou nou fè sur ke nou ap goumen pou avantaj kliyan nou. So ki vle di ke gen de, mwen m deja konnen la lwa, mwen deja konnen sa ofisye ap chache. So lè m tande kliyan m di yon mo kle, epi m wè moun nan k ap tradui an pa bay esans lan, paske se pa tout moun k ap tradui koze imigrasyon ki konpwann tèm imigrasyon. Alò mwen menm m pa jwe avèk entèpretè yo tou non. Se zanmi m yo ye tou, yo konnen. Pa jwe avèk kliyan m. Reponn bagay lan, si w pa konprann li, mande kliyan pou l rebalanse li. Paske li enpòtan, paske yon fraz ki pa byen pran, ki pa byen sezi, Ou kapab pèdi. Ou ka pèdi avantaj yo. Ou ka pèdi li paske daprè fraz sa ou bay lan se li menm ke ofisè a ka mande w plis kesyon ladan li. E si ou pa vrèman bay li ou ka pèdi li. Se sa fè li ekstrèmeman enpòtan ke ou gen avoka ou prezan nan entèvyou sa a. Paske entèvyou sa a se li menm ki make it or break it. Se entèvyou sa a. Detèminan. Sa vle di li menm ki pou nou konnen ki kote Kote n pral sòti pou n wè kote n prale avèk ka w la. Egzakteman. Se li menm ki pral detèmine si y ap voye w tounen Ayiti wi oubyen si y ap lage w. An, ou pa t konn sa? Se li menm. So gen anpil zanmi nou yo, fanmi ki konn di y ap gade pou yo wè si y a lage zanmi, fanmi nan avan epi y a pran avoka. Ou chire. Ou chire. Pa fè sa. Pa fè sa! Ou bezwen gen avoka pli vit ke posib, paske premye mo kliyan an di an, se li menm ki pwal, se kou ki tiye koukou an. So ki vle di ke ou bezwen pou w kapab byen prepare. E m kapab di w, anpil fwa lè moun yo byen prepare, yo ba l bon rannman. Bon rezilta, epi lè sa a tou, lè yo lage, yo gen anpil chans pou yo kapab, yo gen, pa anpil chans, yo gen posibilite pou yo prepare azil yo lit lit, fasil. Yeah, ke yo kapab prepare azil yo deyò, tout sa yo. So, jodi an, nou pran tan an pou m kapab pale plis sou detay lè moun nan rantre isi ilegal, lè w jwenn ou nan prizon, e ke lè lè ofisye an vin pale avè w, premye bagay ke w bezwen, se fè yo konnen ke w pè pou tounen nan peyi w, se pa pou griyen dan, se di yo ke w pè pou tounen, and then ou bezwen konnen pou ki rezon ke w pa ka tounen, Ki kapab montre dapre lalwa sa ki li a. Si ke ou swiv bagay sa yo, li kapab ede ou anpil anpil a prepare ou dekwa pou kapab fè fas a batay sa a ke ou ap rantre ladan l lan. Nou konnen enfòmasyon ka sanble anpil. Paske yo anpil but tanpri pran yon ti yon ti tan pran plim pran papye si li twop pou ou mande yon lot fanmi tande avek ou sa vle di patajel avek yon lot petet ke gen yon lot moun ki ka tande mye ke ou menm fel ekri ansanm avek ou paske yo vreman enpotan pou nou konnen le nap vini nou pap vin fe kòve. Egzakteman.
Paske nou riske lavi nou twòp epi nou pèdi twòp benefis. E nou pa dakò avèk sa. So, nou bezwen pou w pataje videyo sa a. Ou bezwen videyo sa a ale viral. Paske, olye n ap plede pataje anyen k pa gen anyen pou fè ak anyen, pataje videyo sa a, dekwa pou l ka ede sove lavi yon moun. Pase toutan wou menm, on fanmiy ou, ponkò nan pozisyon sa a, ou ponkò konn doulè malere. Ou ponkò konn doulè a. So, nou menm nou konnen l, nou konprann li, se sa fè n ap ba l enfòmasyon sa a. So nou bezwen pou w kapab konprann enfòmasyon sa, voye l bay tout fanmiy ou, fè yo konnen pou yo kapab wè ke pwosè vini Ozetazini an ilegal, li pa fasil ditou. Men nou konpwann ke gen anpil moun yo pa gen chwa yo oblije fè wout lan. Si ou se yonn nan moun yo ki oblije pwan wout lan pou fè ni nou vle ke mantalman ou prepare, fizikman ke w prepare e langaj lan langaj lan fò l prepare. Fò langaj la byen prepare. So pandan tout pandan tout mwa out sa, Nou gen anpil lòt bagay ke nap fè chak vandredi, nou ap bay enfòmasyon sou pwosè sa. Nou gen pou nou pale avèk ou menm sa sa vle di lè moun nan vin negatif, nan li fin fon entèvyou li negatif kisa ka fè. Kisa k pral rive, kisa nou pral fè, nou ka fè pou ede moun nan. Pou ede moun nan lèl pral devan jij lan kisa l ka fè. E nou pral osi pale ke lè moun nan lage, li sot nan prizon li lage, Ki pwosen an? Èske sa vle di li fin lage epi tout è fini? Èske l bezwen ranpli pou azil? Ki sa l ap bezwen? E nou pral osi pale tou, lè ke moun nan ranpli pou azil, ki enfòmasyon ke l ap bezwen? Ki jan de prèv ke l ap bezwen? Lè li genyen pou lè ale devan jij, pou dènye ka final la, aa pitit! Mete gason ak fanm sou ou! Paske si se pa sa, w ap pèdi ka. So, nou pral tounen pou nou ba nou tout enfòmasyon sa yo Abòne ansanm avèk nou, subscribe, follow nou, like nou nan mwa Monchè nan mwa Out sa ou pral renmen nou anpil. Fè kòmantè, poze kesyon ke nou genyen ki gen rapò avèk tout sa nou aprann ou jodi yo a. Pa bliye weekend sa a nou deja la, nou deja Orlando Pou moun mwen yo a. Se si ke nou wè kèk. Gen kèk moun nou deja wè deja. Exactement. Ou konnen pèp Orlando a, gwo kout chapo pou nou menm. Pèp Orlando a depi avoka pèp la nan Orlando, monchè, yo pa genyen pwoblèm, yo vin yo vin make sure pou yo wè li. So pandan tout weekend nan, nou ap fè yon community immigration drive kote ke nou ap ede kominote a avèk tout zafè imigrasyon. So, ou menm ki te gentan gen chans ki te vini kote nou, Pou wè avoka la Eddy Laguerre. Sou kosyon azil, depòtasyon, citizenship, tps, avèk tout sa ki gen rapò avèk imigrasyon. Yeah, so nou byen kontan pou nou te kapab wè ou. Ou menm ki Fort Lauderdale, ki nan West Palm Beach, ki nan Miami, ki Port St. Lucie, monchè kote w te ye a, pase vin wè nou dimanch si Dye vle. Dimanch si Dye vle, nan Fort Lauderdale, nan Sinaï Seventh Day Adventist Church nan Plantation. ok pa bliye pote kasav pate zaboka map tann tout. Ou pa di mango? Mwen menm si nou pa pote mango pou mwen m pap pale non yeah so ki vle di ke pandan moman sa nap tann tout zanmi nou yo e nou konnen depi avoka pèp la nan town se free konsiltasyon free konsiltasyon li ye Pa mande nou pou nou travay pou gratis ok m konnen ki moun nou ye deja sa pa vle di nou pral travay gratis men sa vle di ke nou pral ba ou anp free konsiltasyon advice nou pral pale ansanm avèk nou osi ke nou menm ki gen dokimantasyon nou vini avèk dokiman yo ba nou revize yo pou nou menm ba nou pale avèk nou pou nou kapab gen tout enfòmasyon ke nou bezwen. Mèsi anpil, mèsi anpil pou tout sa ke moman sa nou pase ansanm avèk nou menm nan. E yon gwo kout chapo pou avoka Eddy Laguerre pou tout sèvis ou ke wap ede kominote a monchè. M kapab di w pèp la renmen avoka Laguerre anpil, anpil. E so nou mwen menm avèk avoka Laguerre nap kontinye mete tèt nou ansanm pou nou kapab travay ansanm dekwa pou nou kapab ede kominote an nan zafè imigrasyon. La kesyon ke moun ap pwan avantaj sou nou sou kesyon imigrasyon Pa gen sa pyès, sa fini, F-I-N-I. Nou fini a sa.
Fini, fini avè sa.
Ok, mèsi moun yo, mèsi pou ekout nou, mèsi pou konfyans nou, bon weekend, sonje pa kondwi pandan nou sou, avoka la nan pa la. Ok, yeah.
Pinga nal goumen, pa al goumen avèk moun tanpri silvouplè, pa goumen ak moun, men si gon moun ki goumen ansanm avèk nou, nap tounen yon kròk nan gòj yo.
Bye.
Bye bye.